Eske ou wè sa menn? Men kòman sa ye. Lè w antre sou kont la, men kòman l ye. Ou wè sa? Men kòman kont la ye. Ou wè, w ap wè sa, Register. Chanje l an fransè. W ap desann anba, w ap desann anba nèt nan paj la, ou wè, seleksyone lang. Ou wè sa, ou seleksyone lang nan, ou klike sou li, epi ou seleksyone fransè. Mete l an fransè. Epi ou chanje l. Apre sa ou moute anlè, tout bagay an fransè. Ok ou wè? Ou wè mixte, reklame mixte, ou pa bezwen sa. S'enskri. Se la ou pral enskri a. Apre sa, kondisyon ou, sa ou pa ko bezwen sa. Ou wè wap moute toujou. Kounye a men non kont la. Kont, kont, kontan de te resevwa Iman 08. Iman. Sa se non moun nan ki username moun nan. Ok? Ou wè sa? Sa se username.

Ok ou wè sa? Se yon zène moun nan. Euh, eske ou wèl? Username moun nan men ni. An mwen kòmanse ankò. La ou vwi kont. La ou fin mete username nan. Ou wè sa make codeone.com back office. Sa se nan back office, sa vle di nan biwo moun nan. Konya la ou ale. Premye a se mixte. Son lòt program. Son lòt program. ke moun te ladan l, men li pa enpòtan pou nou paske nou pa t enskri ladan l. Wè opsyon Dechanj de Rekonpans Kwo Dwann. Sa vle di tout pwen moun yo te genyen yo, sa vle di yo ka echanje yo, se yo bay posiblite. Kounye a ou di ou pral nan Senskrip, ou pral enskri, ou pral repwograme, sa vle di tout sa w te fè yo, tout enfòmasyon ou te bay yo, ou pral repwograme yo. Menm poko la nou pral monte ou pi ba, tèm e kondisyon, ou monte wap monte toujou, pou wè an ba, men non, men non, kont la se Iman 08. E pi lè moun nan ap antre, lap antre sou Google Chrome, lap mete, lap tape codeone.com. Login, epi lè l rive sou paj la, l ap jwenn kote pou l mete pou l mete username nan. Sa vle di kont yo egziste deja, se pa kreye ou pral kreye l, ou a prale kote pou di kont la egziste deja. Se pa fè ou pral fè l nouvo, li pa nouvo, l la deja. Kounye ou pral antre username nan ki se Iman 08 la, Apre sa ou antre mo de passe la. Ok e pou antre sou kont la. Men koman kont la ap ye. Wap wè solde de kont, wap wè rekonpans C1. Rekonpans C1 an se li ou prale chanje a. Yo te di lè yo tap bay pwen sa yo te di grenn pwen sa koute 2 ewo. Enben moun sa gen 135 pwen, enben si ou miltipliye 135 pa pa 2 ewo lap bay konbyen la lap bay 270 ewo enben 270 ewo ap preske lap preske egal lap plis ke lap plis ke 300 ewo m kwè lap plis li ta bay nou 310 dola ameriken sa vle di se konsa sa ye apre sa pwen de fidelite a se yon lòt ki fèk kòmanse Nivo de rasyonalizasyon an se se konbyen moun nan konbyen moun moun nan te mete. Moun sa te mete yon sèl moun. Sa vle di gen 2 moun sou 20. Li menm plis yon moun. Euh, pwen binè, sa vle di lè ou met yon moun adwat, yon moun agoch, yo rele l pwen binè. Eh, men moun sa gen 0 adwat, 0 agoch. Sa vle di l pa fè pwen binè. Li pa met moun adwat pou l fè pwen, li pa met moun agoch pou l fè pwen, pou yo fè yon sèl, epi k ap moute nan sòl dirèk la. Sòl, ou wè make 4 pwen 4 la. Ok Tankou rekonpans se 1 an li pa ogmante anko pase yo kanpe sa e li te rele code one rewards yo kanpe l li pa mache anko sak fè yo pral echanje l tout moun ki gen li pral echanje l e kòmsi yo pral vann li avèk yon yon konpayi ki te ki te gen ki te gen aksè avè l ki te konn bay li ki te konn patisipe ladan l yon bagay konsa ok apresa planèt e Planèt X la, planèt epi p 9 la, e planèt 9 X e a di sa sa nou poko ben la ni pa enpòtan pou nou apre sa tout sa se enfòmasyon men kote pou se enskri toujou enkri sa son lòt bagay mixte live streams albay vwayaj e Potansyèl bonis, sa vle di konbyen pwen moun nan ka fè, li pa gen pwen sou kont li, li pa ka fè pwen. Eh, epi men tout enfòmasyon an ba yo, wa wè, tout sa yo la, e tout sa yo an ba. Reklame laksè, ou pa bezwen sa. Kounye a men, sa ki sa sa vle di, 23 milyon 615 mil 221, sa l vle di, sa di moun sa, lè l te enskri, lè l te enskri a, men konbyen moun ki enskri aprè l. Sa vle di lè moun sa te enskri a, gen 23 milyon moun ki aprè moun sa. Ok? Men depi sou 10 milyon moun nan te gen dwa, li te gen tan ka touche 1100 1100 code one reward chak semèn. 1100 a prale. Sa vle depi sou depi sou 10 milyon moun ki te dèyè w. Sa vle di moun sa l gen tout aksè pou l fè pwen pou l fè yon seri de bagay. Men, yo pa travay, yo pa met moun. Sa vle di wè tout sa se moun k ap antre peyi, drapo peyi yo e moun k ap enskri. Tout sa se moun k ap enskri, wè. Lè w al anba nèt nan kont la, sa se moun k ap enskri, moun k ap antre, moun k ap antre epi pou grandi bagay la. Ok, se konsa, se konsa. Kounye a men sa n pral fè, e opsyon dechanj de rekonpans pou w jwenn rewards la, m te di w sa pou fè si kont, si l an anglè, si l an espanyòl, w ap desann anba nèt, Ou desann la, ou di chanje lang. Ou renmen lang nan l franse. Ou klike sou la, epi ou chanje l nan lang ou vle a. Ok? Epi jan tounen anlè, men, men sa, men sa ki enpòtan pou fè a. Mennen. Mm-hmm. Ou wè sa ki enpòtan pou fè a?

Le processus commence dans votre back office, sa vle di biwo a, lè w fèk ouvri kont ou a, se la l kòmanse paske pou al konfime kont ou a. E li di il commence nan back office ou et se terminera dans la société multi-wallet. Il vous est demandé de commencer par manifester votre intérêt pour l'échange. À la fin de cette période, des informations sur la prochaine étape seront partagées. Sa vle di lè w fin fè premye etap sa w konfime tout bagay, E pi gon bagay pou fè tou. Avi de non responsabilite an ka de divèjans ant la vèsyon anglèz e la vèsyon tradwit de sè enfòmasyon, la vèsyon anglèz prevodra. Ouvert, Ouvert du 20 euh, 2021, 7, premye jan, premye jiyè 2021, o prem, o 15 jiyè 2021. Sa vle di e 15 jou e 2 jou krèt la. Pa gen tan ankò pou tout moun ki gen pou fèl pou gen tan fèl, anrejistre Tout enfòmasyon w yo. Ok. N ap desann toujou. Wè men enfòmasyon moun sa. Wè. Emmanuella Joseph, j.emmanuella@gmail.com, Carrefour, Port-au-Prince, 61 30 Haiti. Yo di moun sa, Vos informations ne sont pas correctes. Vous devez d'abord vérifier votre email. Cliquez ici pour vérifier date de naissance, téléphone. Ok kounya men sa moun nan pral fè li pral li pral la pou lal verifye tout enfòmasyon pou lal remete tout bagay men nou wè met a jou lè detay ou klike sou li ou klike sou li men ni se la moun nan pral re aranje tout bagay sa tout sak pa bon ou met bon email ou ou mete non prenon ou mete non de famiy ou mete adrès ou ou mete kòd postal ou Sa a deja bon, sèlman w ap chanje sa k dwe chanje yo. Kòd postal la bon, sa depan de zòn nan tou. Si w chanje zòn, ou ka aranje l jan w chanje l la. Vil, ki kote w ye, peyi, fizyon dorè, konprann, fizyon aktyèl, eksetera. Nimewo de telefòn, men sa k enpòtan. Sa li menm l ap moute yon nimewo san l pa konnen, san l pa jwenn. L ap moute nenpòt nimewo, gen dwa sitou bwat telefòn nan. Kòd bwat telefòn nan an soti a, tankou telefòn sa w wè l parèt. wè l parèt gen yon drapo Etazini plis 1, sa di bwat la se Ozetazini l soti. E sa k fè ou wè l parèt konsa, sa di l ap parèt yon nimewo, ou menm w ap konfime nimewo. Si se Etazini w ye, w ap mete 1 an plis nimewo Etazini an, si se Ayiti w ap mete plis 509 plis nimewo pa w la, dat de nesans ou, jou, mwa, ane. W ap mete l byen. Resevè lè yon lestè pa email, kourye, epi ou ale ou di sovgade. Lè ou fin fè tout chanjman sa yo tout, ou met bon enfòmasyon ou yo, epi ou di sovgade. E lè sa a kounye ou fè premye pa. Apre sa dezyèm pa, ou pral chèche pou fon bay ki rele, e lè ou pral dezyèm pa, ok, m fini a sa, dezyèm pa, kounye a m ap fè bak. M ap fè bak. Sa son lòt bagay. Map fè bak. Men kon yal lò ap chanje mod pas ou. Ou ale la wè nan tit sa yo. Plasman de manb, mod pas. Ou a kliye sou mod pas li baw sa. Mod pas aktyèl. Premye mod pas ou gen ou mete la. Nouvo mod pas ou a met nouvo a la. Sa di sou ap chanje mod pas ou te gen yan. E pi repete le nouvo mod pas. Sa di nouvo a. Ou met ansyen la nan aktyèl la. Ou met nouvo a, sa w ap chanje a, sa w ap mete nan plas sa ki te la an premye a, ou mete l la, epi ou remete l la ankò. Apre sa, ou di sovgade. Epi, ekri tout sa n ap fè, mete yon kote. Pase depi ou bliye l, kont la ap tou bloke, pase se pa moun k ap al fè w jwenn anyen. Ekri tout sa w ap bay. Sonje jan ou te ekri l la tou. Enpòtan. Ok. Kounye a la, n ap fè bak. Nou pral nan kont nou. An fè bak toujou. Ok, la nou nan premye kont la. La wè kwen wap monte. Sa yon asens krim sot la mdou koman pou al konfime tout tout informasyon te bay yo. Apo sa tout sa yon pa bay pou ko important pou. Koun ya la, men kont la, men sol ou, men rekonpans yo, sa yon mande pou chanje ya. Koun ya men sou pral fè, wap klike sou e chanje. E chanje. E chanje, epi yo bo paj sa. Men gon bagay la, wè la, anba sa gon ti kare. Gon ti kare anba, anba 6130 Ayiti a, gon ti kare la, ou byen anba telefon nan. Gon ti kare pou klike sou li, epi pou mete, pou mete ajou pou, pou, pou lanse, lanse e chanj la. Men gon bagay ki pou fèt avan. Mwen pral moutre nou sa ki pou fèt avan. Mwen moutre sa k pou fèt avan. Mwen m tounen sou kont la. Men sa k pou fèt avan. Ou poko nan se enskri. Lè w fin fè tout, ou aranje tout enfòmasyon yo, men sa pou fè avan. Kounye a w al sou 3 ti ba sa ou wè a dwat la. Wè 3 ti ba a dwat yo, ou klike sou li. Epi w ale nan kont. Wè, w ale nan kont. Klike sou kont. Kounye a men sa w pral fè, ou pral di telechaje le KYC.

Sa vle di veri, fò al verifye enfòmasyon ou te bay yo avan ou vin fè KYC a. Sa vle di si yon enfòmasyon pa bon, ou fè KYC a, sa vle di ou pap ka chanje anyen ankò. E sa k fè depi avan pou fè l. Sa m te montre w avan, al fè l avan, konfime, ekri yon kote, konfime tout bagay, tout modpas, tout bagay, ekri yon kote pou genyen yo. Paske si ou bliye yo, yo pap ka fè anyen pou ou. Pou le moman. Wè, telechaje KYC tanporèman dezaktive an rezon d'une faute fòt demand. Veye reeseye plita. Ou wè sa yo di la? Yo di, akoz gen yon bann moun k ap mande pou fè KYC, li dezaktive paske twòp moun ap mande l. Yo di w veye reeseye pita. Sa vle di kounye a la, tout moun ki pa t fè KYC ki poko fè KYC, kounye a sa ap bloke w. Sa ap bloke w. Paske tèlman gen moun kap fèl. Paske gen milyon moun. Wè, votre profil n'est pas complet. Allez sur paramètres pour le compléter. Wè, sa di profil ou pa konplè. Enben, yo dwe al sou paramètres. Pou bagay li. E menm sa n te fè talè a. Lè ou dwe al sou paramètres la, ou tounen sou 3 ti ba, epi ou ale nan kont, Epi wè wal sou paramèt, men paramèt la anlè a, ou klike sou paramèt. Wè e menm kote al voye w. E la pou al ranje sa, lè w fin ranje sa, anpwen, lè w fin ranje sa e apre sa kounye w pral fè KYC a. Kisa KYC a ye? Se, se kòmsi yon idantifikasyon. Yap bezwen foto avèk telefòn ki nan men w nan ou fè yon foto yo rele l sèlfi avèk foto kamera devan ou byen mete l pou de zòrèy ou parèt kòmsi yon foto paspò w ap fè ou mete l de prè figi w pou figi w byen parèt de zòrèy ou pou l byen parèt epi ou fè foto a epi ou seleksyone l kote y ap di w fè l la paske depi w ale w ap jwenn kote pou sa apre sa si l bon y ap di w l bon epi apre sa ou pral pran foto paspò w ou fè oubyen lisans oubyen nenpòt kat nenpòt kat idantite. Si se li, si se paspò wap fè fotokopi paj paspò a, premye paj la, tout laj la, ou fè premye paj la, ou fè premye paj la ou voye ale. Sa ou pa bezwen anyen, epi si l bon yap doul bon. Apre sa, si se si se yon pyès lisans, lòt pyès wap fè, wap fè ni do, ni devan. Yap di w men kote pou fè do a, yap di w men kote pou fè devan an. Epi wap fèl epi lal nan plas li. Wap fèl do a epi lal nan plas li. Ou fè fas la lal nan plas li. E yap tou baw kote pou fè sa. Apre sa, kounya la wap tann yo konfime l. Depi yo konfime l, epi kounya ou ka al tounen. Depi yo konfime l, kounya ou ka al tounen sou kont la. Wal tounen nèt, kounya wal di, ou pa pral la non nan senskri a non paske ou fin aranje tout bagay deja. Wale la, wal di swap. Anglè a di swap, Nan sa m di echanje, echanje. Ou ale ou di echanje. Epi w ap jwenn kote la, w ap jwenn yon ti kare la. W ap jwenn yon ti kare la nan zòn la yo, w ap jwenn yon ti kare, w ap klike sou ti kare a pa w, l ap gen yon V parèt, epi w la w ap annik di voye l ale, ou annik voye l ale. Epi mèt ajou epi l ale. Ok? E konsa pou l ye. Sa vle di. m ap fè yon ti repriz pou nou. Lè ke ou antre sou telefòn ou, pou ale sou bagay la, kisa w ap fè? W ap annik, pran telefòn ou, ou antre sou Google Chrome, ou al sou Chrome. Ou ale anlè a la, wè, anlè a la, kote ou wè ti kadna a. Ou make code1 pwen kòm, login, code1 pwen kòm, slash, ou make L-O-G-I-N. Epi sa ou klike sou li. Kounya l ap mande ou èske se yon kont ou pral kreye oubyen èske kont la la deja. Kounya wap chwazi sak di w ke kont la la deja, pase ou pap ou pap di se yon kont ou pral fè. Kont la la deja, kounya la la pral ba w kote pou mete username ou, sa vle di ti non ke w te bay kont ou a. Epi wap mete non an, epi lap ba w kote pou mete modpas la. Ou mete l epi wap antre sou paj ou. Lè w antre sou paj la men kote w prale, men kote wap wè w parèt, lè w antre sou paj la men kote wap parèt. E pa la, lè w antre sou paj la, men kote w ap parèt, w wè, w ap parèt la, w ap vin tonbe la, w ap wè mixte anlè a, e k la men mixte ou pa benyen nan bagay sa, w ap wè opsyon dechan de rekonpans kod wan, w konprann, w ap wè sa, w ap wè sa yo, epi lè w desann la w ap wè tout bagay nan kont ou, wè, w ale la men kontan de te resevwa, Iman 08, sa se username moun nan ki Iman 08 la, epi

Pase ou te enskri nan bagay la moun ap antre biznis ap fèt ou menm pise ou te enskri ou kòmsi se yon manb enben chak lè chak lè yo toujou baw yon ti bagay yon ti bagay epi lap sanble lap sanble epi nivo de rasyonalizasyon an se 2 sur 20 sa vle di moun sa ta sipoze gen 20 moun menl gen 2 e sak fè chak semèn li resevwa yon ti kras bagay li pa resevwa anpil pasel pa fè anpil bagay pwen binè Zyew a dwat zyew a goch se sak fè sa pase se code one rewards ki te konn bagay code one rewards pa pa sèvi ankò tout moun a zero kounya pwen loyalty pwen an se dan sa ou pral travay kounyea epi la pral gen lè w gen pwen a dwat pwen a goch pa egzanp si w gen 90 pwen a dwat 90 pwen a goch eh kounya yap plis li. Y ap ba w 180 pwen. Nan 180 pwen an, kounye a, y a, y a, y a, y ap, l ap, e kòmsi 180 pwen an, kòmsi l egal a 18 ewo. Nan 18 ewo a, y ap, y ap, y ap voye yon pati, tout, y ap voye tout oubyen yon pati sou kont sa a. Premye a, solde du compte la. Y ap voye yon po, tout sou li. E kòmsi tan zan w ap fè kòb, w ap fè kòb. Chak moun ki antre, w ap fè kòb. Chak moun ki antre anba moun nan, w ap fè kòb. E konsa, konsa w ap grandi. Men w bezwen mete moun tou. Tout tan w met plis moun, ou menm w ap monte pi wo nan biznis la.

kliyan pa l li menm, ke li menm li bay lòt moun yo, li menm li bay yon ti pousantaj. E gen anpil bagay ki ka fèt ladan l, men tout moun ap mache timidman, paske pwen sa yo te bloke, yo pa t janm di ki lè y ap bay rekonpans yo, e sa k fè tout moun dekouraje. Sa k fè kounye a l mande pou nou reprann, reprann kontwòl kont nou, pou nou moute sou kont la chak jou, pou nou ka al reklame. Euro y ap bay 1 pwen 2 pwen 10 pwen jiska jiska mil konbyen pwen chak jou oubyen y ap divize l pase yo te konn ba li chak semèn donk pwen yo t ap ba w chak semèn y ap divize l pou yo ka ba w li chak jou jis pou ka monte sou kont la chak jou e sa k fè konsa yo vin reklame l pou tout moun fè ok. Sa vle di bagay la vrèman pa gen tan rete la. Sak pral pwoblèm la se download selfi a, fè foto avèk telefòn ou nan fas ou, devan ou met telefòn ou devan ou fè foto kòmsi yon foto paspò, apre sa pyès ou, si se lisans wap fè devan wap fè dèyè a, si se paspò wap fè paj paspò a. Epi, pou ka konfime prezans ou nan biznis la. Sa vle di kounye a yo konn ak kiyès yo annafè. Ok? Sa vle di sa ki enpòtan. Li te difisil pou n te fè sa. Pa ret anpil jou non. Degaje nou. Tout sa n ka fè, pataje l bay lòt moun. Pataje l, voye l bay lòt moun pou tout moun ka gentan fè l avan 15 la. Paske 15 la ap fini. Jodi a, jodi a li deja 13, men nou ret 14, 15. Petèt li ka fini a minui oubyen dizè. Minui m kwè. Sa vle di m pa konnen. Sa vle di. Degaje nou. Youn voyel bay lòt, youn di moun al gade konfime kont ou, moute sou kont ou, met username ou, met modpas ou, al fè sa yo di w la, gade enfòmasyon ou te bay yo, konfime yo, sa k pa bon ranje yo, si email la pat bon ranje email la, epi al jistifye email yo y ap voye yon repons ba ou, epi w fè tout sa k dwe fèt jan m sot moutre nou la ok. Sa vle di si gon lòt bagay ankò gentan ekri m touswit pou m ka gentan. Pou m ka gen tan esplike nou jis pou n ka gen tan fè l. Apre sa, si vin gen pwoblèm, y ap bay, y ap alonje tan. Yo ka alonje tan si vin gen pwoblèm tout moun poko download selfie, yo poko fè yon seri de bagay. Sa vle di yo ka pwolonje l. Men piske nou pa konnen, depi nou kapab fè sa touswit e pou n kapab avanse. Ok, n ap rete an kontak. E sa ki enpòtan, fò imel ou bon. Fò gen yon bon email, fò gen yon telefòn, fò gen nèt. Epi degaje w la pou nou wè sa n ka fè. Gen lòt bagay toujou m prè pou m ofri nou, men fòk nou montre nou enterese, fòk nou montre nou sou sa pou m kapab vrèman ede nou. Gen bagay ou pap menm bezwen depanse anyen. I sifi ke menm jan w wè Bitkwin kounye a, Bitkwin, yon grenn Bitkwin te rive nan 73 mil dola, yon grenn wi. An 2008 konbyen yon grenn Bitkwit te vann? Li pa t vann yon dola ameriken an 2008. Gen yon moun ki achte Yon bann mit queen a dola 60 konbyen 63 soit konbyen yon dola yon grenn mit queen men kounya yon grenn bit queen ap vann bitcoin ap vann 73 mil dola bitcoin e kòmsi se yon e menm jan a ti goud a doken an e konsa li ye se sak rele bitcoin e kòmsi yon monè konsa li ye tout moun ki bezwen konfime kèk bagay al gade pou yo gade video sa pou tout bagay kapab. klè pou yo ok enben se te yon reyèl plèzi n ap rete an kontak ou konprann bagay yo te tèlman difisil pa gen moun te pale de Claude Brand ankò paske pwen yo l pa t vle chanje a men kounye a l bay posiblite tout moun se antre nan kont ou ale gade e chèche aprann tout sa w ap chèche konnen al nan 3 ti ba sa yo al nan 3 ti ba sa yo tout enfòmasyon yo la enfo evènman prim an aval store kont Ou pral nan kont ou. Ahh moun sa banm diw m pral nan kont li kòd kado Ranmen kont moun nan Journaux de Digital Eternel Bonus total ganye Li pa fè anyen Bine li pa fè anyen Wè moun sa pa fè anyen Ou konprann Sa vle di li fin mete yon moun li pa kontinye Pèman Pèman Bine etc Wè yon bann bagay Sa vle di tout bagay yo ta sipoze la men moun nan pa fè anyen Ou konprann. Li pa fè anyen, sa vle di se pa, se pa moun. Ou konprann? Sa vle di fò moun nan travay, fò l fè efò pou l kapab jwenn yon bagay. Men se konsa, epi w al nan, w al nan Google Chrome, ou wè, ou tape codewon pwen kòm back office epi w moute sou li byen rapid. San pwoblèm. Ou konprann? Epi moun, moun sa a te antre ak yon pak blan. Ou konprann? Pak blan an te vann 99 ewo, ki te egal a 120 dola ameriken alepòk. Ou konprann? Kounye a ka gen ti chanjman men tou sa tou ret menm jan. Epi moun ki te antre a nwa yo te vann 299 ewo ki te egal a 360 konbyen dola ameriken eksetera konsa konsa. Sa vle di n ap jwenn plis esplikasyon nan jou k ap vini yo sèlman gen tan fè sa ke m mann nou fè a rekonfime tout konfime tout tout enfòmasyon ou te bay yo epi save li voye l ale apre sa pou al swap li oubyen pou al echanje pwen an wap gen yon ti kazye pou klike sou li apre sa pou voye l ale epi yap mande w sèlfi sèlfi pou fè avan tou pou fè sèlfi avan foto w avèk pyès ou pou fè foto kopye voye ale ok. Ok. Apre sa ou al sou 3 ti ba anlè yo e pou ale ou di se dekonekte ou byen ou kite kont la. Kaba sa di l fèmen la. Sa di sa fèmen wè. Mwen nan wal la kod wan. Wap wè la. Wè paj sa. Sa di la ou pa met non di la se wap mete user name ou. Wap mete user name ou. E pi wap mete modpas ou. Ok.